Dominan jo, piga se moun la ou ye non, wal kanpe sou twotwa non, lap tou fin avè w.
Hello hello team JS yo koman nou ye jodi a mwen te lakay nou avèk yon nouvo projè ki se yon feyton kap mennen nan moman an ki pa lòt ke fam de ru. Kisa fam de ri an vle di? Fam de ri an, feyton sa a li eseye pentire reyalite ayisyèn nan, kote ke nan feyton sa a nap moutre ke reyalite ayisyèn nan kisa l ye gen yon pa gen yon seri de medam ki pa gen mwayen pou yo reponn avèk bezwen primè yo, bezwen nesesè yo, kisa yo fè yo oblije ale vann kò yo ale anba poto pou yo kouche avèk gason pou lajan konsa. Avèk lajan sa yo kapab reyalize rèv yo. Pase ke nou tout konnen nan sitiyasyon peyi ya, peyi ya pa vreman ofri jèn yo yon bagay serye, yo oblije ale anba poto, byen ke se pa tout. Men nou deja konnen gen yon pakèt medam ayisyèn se sa yo fè pou yo viv. Byen ke son bagay ke jiska prezan sosyete ayisyèn nan poko janm vle asepte, men se yon reyalite. ki vrèman moun yo vrèman ap kache sa men ki fèt vrèman nan peyi nou. Ebyen nan epizòd sa a, e nou genyen Jenny Queen ki pote non Lynn nan feyton an, epi li genyen manman l epi li genyen yon pitit fi kote ke Lynn ki tap viv kay manman l, manman an te konn pale l, li pat konn tande jiskaske li arive ansent. De la etan manman an oblije mete Lynn deyò, Lynn pat gen lechwa te al jwenn yon zanmi. Avèk tout timoun nan paske imedyatman li te vin ansent an apre li vin akouche, manman an te oblije mete l deyò. E pandan ke li ale kay zanmi an, li ap viv kay zanmi an ansanm avèk pitit la. E pi zanmi an, nou konn zanmi deja. Li la pou l sipòte w pou yon ti tan. Zanmi an vin pa ka sipòte Lynn lakay li ankò, li te oblije mete Lynn deyò ak tout Samantha ki se pitit Lynn. Ebyen, Lynn te rive nan yon pozisyon li pa t gen lechwa e li pa t gen dènye rekou li se te manman l. Kisa li fè? Li oblije retounen kay manman li pou l al mande manman l yon ti adòmi. Byen ke li santi li byen jennen pou l fè l men li pa t gen lechwa se te dènye opsyon l. Ebyen kisa manman an fè li menm? Nou deja konnen reyalite paran ayisyen, gen paran k ap konprann sa men gen paran tou nou konnen gen paran ki pès. Ebyen manman Lynn son manman pès, li gentan lè Lynn parèt avèk pitit la, li pa vrèman asepte. Pase ke li di Lynn, m te konn pale w, gade kounya nan ki sa w tonbe, li pa t asepte ke Lynn retounen lakay li ansanm avèk pitit la. Men nou konnen sansibilite manman an, se sèl manman an k santi l. Ebyen imedyatman li wè Lynn nan yon pozisyon ki vrèman atriste ansanm avèk timoun nan. Li oblije Di Lynn ok pa gen pwoblèm lap kenbe timoun nan pou 3 jou sèlman byen ke Nou gentan wè son manman pès menm pitit la l pa vle relel granma Nou konnen gon pakèt paran ayisyen ki pa dakò pou pitit yo yo santi yo granmoun depi ou di yo granma yo santi yo granmoun ebyen manman Lynn santi l vekse lè pitit lè Samantha ap relel granma li pa asepte bagay konsa. Enben li pat gen le chwa ke asepte Samantha lakay li men li te tou mete Lynn alèz, li fèl konnen ke se pou 3 jou sèlman pou Lynn chache, vin chache pitit li e se si li egzijel poul bal lajan poul okipe pitit la. Ebyen Lynn te santi li soulaje, men li menm li pa twòp li pat wè fezabilite poul rete kay manman an si manman asepte pitit lan, enben li te oblije met kòl deyò. Kisa li fè la jwenn yon zanmi e devèn pou li kisa zanmi an fè pou l viv se ale anba poto se vann kò l se fè sèks fè bagay avèk gason kouche avèk nèg pou l kapab gen lajan se konsa zanmi an viv ebyen lè lynn te tounen al jwenn zanmi an li te mande zanmi an pou l ede l chache travay men li te panse zanmi an ta kapab ede l pozitifman. Mezanmi an li menm ki konsèy li bali ke metel nan biznis lan li oblije metel li nan alèz dil antre nan biznis lan paske li menm se sal fè poul viv epi lè li mande ki sa ki jan de biznis e ben li di se se kòw pral vann ou pa gen ou pa gen lòt bagay ou ka pase mwen menm se sam fè poum viv e ben lin pat gen le chwa lè lap reflechi li wè li bezwen lajan li nan nesesite lajan. Li oblije pral antre nan biznis vann kòl la. Li pral oblije antre nan biznis ale anba poto kouche avèk nèg pou lajan. Sitiyasyon l lan mete l nan yon pozisyon ke li oblije asepte. Enben imedyatman zanmi an, ki sa zanmi an fè? Zanmi an oblije rele yon kliyan epi pou li kòmanse abiye l byen seksi pou nèg la kapab kòmanse atire epi pou li kòmanse fè lajan. Lynn li menm ki pa abitye avèk jan de vi sa yo ki vrèman santi li mare pou li mete l nan pozisyon sa men li pa gen le chwa zanmi an ba li kilòt li nan gade tout fòm Lynn tout tete Lynn parèt en pou l kòmanse mete l byen seksi pou l ap bay nèg la filing pou nèg la li menm kapab vide lajan sou Lynn enben premye randevou a nèg la kouche Lynn byen kouche. Epi li bay Lynn lajan an. Byen ke zanmi an lè l vin parèt, li mande Lynn si nèg la ba l lajan. Lynn di wi, men zanmi an di se ameriken nèg sa konn abitye bay, ou menm se paske ou mete w, ou twò, ou twò timid, fò w rele, depi ou asepte pou fè djòb la, fòk ou mete w nan pozisyon pou fè l, fòk ou ouvè kò w, ouvè tout kò w bay moun nan, konsa w ap kapab manje tout grenn je moun nan. Ebyen nan epizòd sa nèg la li menm lèl fin pran feeling li nan Lynn li fin kouche Lynn kounya li gen lòt randevou ansanm avèk Lynn ebyen nèg la ta sanble kòmanse gen santiman pou Lynn pase si nap byen gade nap wè ke nèg la li menm li kòmanse ap fè yon jalouzi pou Lynn li kòmanse ap fè yon jalouzi pou Lynn konsa Konsa, sa pral mennen pi devan nou poko konnen si sa pa pral mennen yon relasyon ki pi serye guys. Dim nan seksyon kòmantè lan, eske nou dakò avèk zanmi Lynn nan ki se Nia le fè ke li antre Lynn nan biznis lan? Eske pat gen lòt posiblite? Eske se te sèl opsyon sa ki te genyen? Map tann ou nan seksyon kòmantè lan, dim kisa ou panse. M te kontan pataje ti rezime sa ansanm avè nou Team GS yo. M ap mande nou pou nou pataje ti tèt feyton an, like, abòne, ret branche pou yon lòt epizòd.